Bon map salye tout moun ki pral tande vòs sa. M ta swete tout moun kap tandel pou yo pran sans pawòl yo byen. Bon imajine w byen pou yon kòmsi pou tout moun ap viv nan yon peyi pou moun yo ap viv mal an kè kase ok ak yon pwoblèm ensekirite. Pwoblèm ensekirite a ok tout kote nan peyi a. Wap wè gen kidnapin kap fèt ok bagay sa yo. Wap wè pwoblèm nan An yon pwoblèm tout moun li ye. Kounye a Lagravin ansanm avèk Vilaj de Dye, tout moun konnen nou menm nou pa pastè, ok gen de zak nou konn fè. Men lè lè n ap swiv nou wè chak zak ki fèt yo di se Vilaj se Granravin. Pandan nou menm nou pa di n pa fè zak non, men konn gen zak ki fèt e gade n gade yo di Granravin Vilaj, epi e manti. Plis ankò nou wè tout moun ap mal fonksyone, moun yo pè. Epi nou wè komsi dyaspora li menm dyaspora li menm li wè vin wè fanmil akoz de bagay kidnapin nan li pè vini ok nou fè reyinyon vilaje di ak gravin yo fè reyinyon ok nou chwazi poze chwazi nou chwazi poze a pou plizyè rezon paske gen nèg kap fè zak kap lagel sou non nou yeah kounye a nou fon poze pou yo ka idantifye moun sa yo ayy gon pakèt moun nan peyi a e je chèch yo ye wè kounye a la M wè nèg yo pran sa sa vilaj de Dyagra a vin fè a, yo pran l pou yo fè kapital politik yo. Yeah, yo pran l yo fè yo pran l pou yo fè kapital politik yo. Pandansetan n poze ok tout moun tap tap mal fonksyone, tout moun pè sot nan lari, nou chwazi poze kounye a n pran sa, nou fè fè politik kounye a n di konsa e gouvènman an. E gouvènman Jovenel bagay ki ban ki bay Granvin kòb a vilaj? Granvin a vilaj vin di Jovenel bay kòb la. Nou genlè bliye ki zòn. Granvin a vilaj wi vilaj yo toujou ap kraze a traktè a wi. Menm ke nap fè politik, politik nou an fèl byen. Antouka fè politik nou an pa site non vilaj ladan ansanm ak Granvin. Lè nap fè politik nou an. Paske m wè gon pakèt jounalis tou yap voye moute Yo pa jwe wòl jounalis yo non. M konnen jounalis la ok e chache enfòmasyon kote enfòmasyon an ye e chachel pou bay li. E gade m gade m wè jounalis menm jounalis lan politik lap ap fè teyat bagay. E si jounalis yo pa konn wòl yo gen moun ki ka moutre yo wòl yo ye kisa kisa kisa k travay jounalis ye. Bon imajine w byen wap gade wè ok notè yo te pran la m pa konnen wè moun patnè yo te pran nan ri dekazenn nan ok yo pran l Ok li pa vilaj li pa gran ravin. Pi fò jounalis gran jounalis ayiti menm lan entènasyonal la tou yo konn kote yo konn yo konn kotel ye tout gran jounalis yo m pap di pi fò tout tout pi fò jounalis yo konn kotel ye ou pa janm repetel.

E gado gado e moun nan e e moun ki kidnapel la e ou el di konsa e vila ou pandan lap negosye a fanmi moun nan e li di e vila de dieu e la e e gran avini ou e la e li chwazi youn nan kote sa yo poul di o si si yo pa voye kob la nap touyel kounya sa e di neg vila de dieu a neg gran avini sa e di telman yo enbesil se pou yo kidnape on moun pou yap di pou yap negosye a fanmi moun nan pou yap di e vila de dieu li e gran avini li e. Nou pa tou wè kòmsi se yon fim, yo site non Villa de Dja, non Gran Ravin, moun k ap negosye a pou ka voye kòb la vit pa rapò yo konnen zòn sa yo. Ou wè sa m di w la e? Nèg politichen sa yo fè moun yo pè zòn yo, pè zòn sa yo akoz de bagay politik yo. Kounye a n di gouvènman, gouvènman. Sèl sa m ka di nou mwen menm, men sèl sa m ap di nou, yè paske m pa m pa nan pib, men sèl sa m ap di nou, Ay tout moun konnen mwen renmen konsa m pale. Mesaj sa map di nou. E nèg ki pa vle sa mwen Mati Labli fè a ok e Manno, Bougòy ok ok Bray sa nou fè a yon moun ki pa dakò l ki di ki la ap di se gouvènman k ban n kòb pandan gouvènman la ap kraze kay ok wap wè men nèg e e e e. Men nèg militè yo la men yo tiye yon moun men yo tiye yon moun yon mekanisyen nan ri channmas la la depi yè oubyen avan yè avan yè kawoutchou ap boule nan ri channmas la la epi kounya nap pale m de gouvènman banm kòb ki fèm poze yon nèg ki pa dakò poze n poze a se kidnapin nou vle repete ou mèt poze w m pral pran nòt la depi e moun. kap voye moute sou sa kom nou toujou di ok izo bay ok vilaj dedye bay ok si lapli e bandi manno e bandi bouyon e bandi nap mouton bandi kom se kidnapin nou vle k fèt sou ou nap fèl nap fèl sou ou nap fèl sou ou e ou pa gen ase sekirite poun pa fèl sou ou ou pa gen ase sekirite pou nou poun pa fèl sou ou kom se sa ou vle nou chwazi poze wè lap fèt li pap fèt sou pèp sou kom si sou lot moun kom se sa ou vle moun ki pa vle moun ki pa vle kom si nou poze poun viv anpè an atandan ok pou bay sosyal ka antre lan zòn nan pou tout moun ka fonksyone nòmal pou tout moun ka mennen yon vi bay moun ki pa dakòl la nap fè nap fè nap fèl souli wè nap fèl sou ou ou pral panse ou malen nou pa nou pa ou pral panse ou malen manti malen ou ka malen ay di n kenbe bay la fè politik di se gouvènman ban n kòb ki ban gouvènman ebyen vilaj de dyagra vin yo di nou wi. Vila de Djagravin yo di nou. Nou konn tande Vila de Djagravin. Mezanmi, mwen m ap, mwen m ap pale twòp. Sèlsa m ban nou yon ti avètisman sèlsa. Yon ti avètisman. Hein? Zak ki fèt dènyèman la a, nou pa konn kote yo ye? Lotè a, patnè yo pran nan Ri dè Kazèn nan. Yo bay kòb la yo poko lage l la. Èske n pa konn kote l ye? Nou pa repete sa? Nou pè repete sa? M ap veye. Map ok Map veye lè nap vin lè nap vin lè nap vin mouton film sou no vilaj mwen jiska prezan pandan n konn kot moun nan ye mwen e no vilaj deja a no gravin nou toujou ap repete nan kidnapin bat pou lè nap sot nan radyo a pou 1 lè n fin lè n fin zot voye moute sou e sou ok vilaj deja a gravin bat epa moun epa moun jwenn devan baryè radyo a kap kap salye nou. E nap nap nap byen salita nap on bèl salitasyon lap ye wap banm tout detay wap banm kotem te fè zak sa e ou pral banm poukisa moun ou konnen tèl moun fè tèl kidnapin ou pa repetel te kwè paske pa gen bon bandi an ayiti vre nap di moun bandi gen bandi ok pwoblèm peyi fè tout moun kòmsi ap mal fonksyone ok zak ap fèt ok tout moun ou wè sam di la hein kit moun nan opozisyon kit moun nan pouvwa tout ap jere bagay dil yo. Gen bandi an Ayiti? Oh m ta ok m ta bandi tout bon. Imedyatman m rete konsa. Pandan m rete konsa san vilaj yo di pa fè zak san gravin pa fè zak. On jounalis mèt moute l di konsa oh gon kidnapin ki fèt ta sanble e vilaj. Men nan ankèt avan te wi ou fin di sa te gwa mouri pou 2. Ou fin di sa pou 1 te gwa mouri pou 2. Pa gen bandi. Bat pou n pa fè m bandi. Ou wè m ou wè m pa bandi. Bat pou m pa bat pou n pa fè m bandi. Pran n ap fè. Si n gen moun n ap bay kenbe chache lòt baz pou n bay kenbe yo. Hein? Chache lòt moun pou n bay kebe yo, n chwazi poze ok n di gouvènman bagay ki bay. Ok. M pap pale plis. M pap pale plis. Ta m gen dwa pale nan dirèk la tou, m ap touche kèlke pwen ankò.